Yon ankèt sere ap dewoule sou yon asasina ki fèt nan eta Florid apre ke yon ayisyen imigran ilegal touye yon manman nan yon atak vyolan anba kout mato, sa ki kite yon fanmi ak tout yon kominote anba gwo chòk yon lòt fwa ankò nan eta Florid. Lapolis di ke viktim nan te resevwa plizyè kout mato epi l te mouri akoz de blesi li yo. Detektiv yo kontinye ap chèche repons sou sa ki ta mennen atak mòtèl sa a. Yo pa konn poukisa otorite yo poko pibliye tout detay sou rezon atak la pandan ke ankèt la toujou aktif. Bò kote pa li, Depatman Sekirite Entèn Etazini an, li mete bouch nan sa, yo soti yon nòt pou yo di, pou yo denonse krim sa a avèk yon presizyon ke yo fè pou di ke moun ki fè krim sa a, Eben se yon ayisyen imigran ilegal. Nòt DHS la di, e n ap li pou ou, men nòt la, Yon ayisyen ilegal touye yon manman pitit inosan vyolamman lè li frape l plizyè fwa ak yon mato devan yon stasyon gaz nan Fort Myers. Nòt la kontinye pou l di, Yon ayisyen ilegal ki te gen yon lòd final pou yo te depòte l depi ane 2022, ki te benefisye de stati pwoteksyon tanporè nan men administrasyon Biden nan, Se ayisyen ilegal sa ki komèt zak kriminèl trajik sa. Fen de sitasyon. Depatman Sekirite Entèn Etazinyen, DHS, te anonse ke ajans imigrasyon an, ansanm avèk Depatman Polis vil Fort Myers la, te rive jwenn epi arete Rolbert Joachim, yon ayisyen ilegal ki te akize de bat yon manman pitit ki inosan jiskaske l mouri. Robert Joachim te bat madanm nan avèk yon mato, li te frape l plizyè fwa nan tèt nan yon stasyon gaz nan eta Florid la. Nan dat 3 avril ki sot pase a la, lapolis Fort Myers te reponn a yon apèl 911 ann ijans ki soti nan yon stasyon gaz lokal. Videyo siveyans yo te montre Robert Joachim ki te kraze vit machin viktim nan, li te pwoche bò kote l epi l te frape l plizyè fwa nan tèt ak yon mato, Li te touye l ak vyolans, gwo lajounen. Yo rapòte ke fanm ke l te touye a te yon vandè nan magazen ki andedan stasyon gaz la. Robert Joachim te kouri chape pou li apre ke l te fin komèt zak kriminèl sa a. Lapolis vil Fort Myers la te mande ajans ice la asistans pou arive lokalize imigran ayisyen sa a, e ansanm yo te reyisi jwenn imigran ilegal ayisyen sa a nan ri sa a ki rele Mango Street ki nan Fort Myers. Rolbert Joachim te antre isit Ozetazini pou premye fwa an Out 2022. epi l te lage nan peyi a anba administrasyon Biden nan, yon jij federal te bay yon lòd final pou yo ta retire l nan peyi a, depote l, nan menm ane 2022 sa a. Men, administrasyon Biden nan te ba li yon stati pwoteksyon tanporè, tps, ki ta pral ekspire, oudimwens ki te ekspire, an 2024, selon sa ke DHS fè konnen. An relasyon ak zak asasinay sa, Sekretè Adjwen pou Enterim DHS la, Lauren Biss, te deklare e n ap site l, Imigran ilegal sa te frape fanm nan plizyè fwa nan tèt ak yon mato yon fason barbarik. Asasen terib sa te lage nan peyi a pa administrasyon Biden nan. Non sèlman administrasyon Biden nan te lage l nan peyi a, men yo te ba li yon stati pwoteksyon tanporè. Politik imigrasyon